E pa moun ou te vle mouri. Men manman ou pa bliye m marye, si m marye fòk se a mari m pou m vye nan kay kounye a. Ou marye a on malfwendeng, on san fanmi, on sanzave. Ah! Mezanmi. Ah manman pa renmen lè wap pale de Ronald konsa non. Ah sa l ye.
Sa l ye. Mouche a pap travay, mouche a se yon pap benyen, mouche a, manman menm hee! Yo ta blese chanje ou lan lopital wi paske ou pa pran sanm ditou ou pran tout bagay. Ah manman Roro e pale twòp antoulèka sa e ti fanmi Ronald mennen la ki pou ede w nan kay lan. Ki koze?
Ade dil paka touyem li voye pitit li vin touyem e koze men Maggie dèyè touyem wi. Ah manman pa di sa yon timoun wi li ye.
Depi sou figi nonm sa ou pa wè tout fanmil se ti dyab. Ah mama antoulèka Antoulèka mama pa pa pale de sa bon banm montre nou. Pa pale de kisa?
Mwen menm mwen di vye bout kay la mousè a dèyè touyem poul pran li moun pap touyem pou pran vye bout kay wa ni ou menm ni ti bagay sa mwa ou pote la k sanble yon mò wa fèy banm kay mwen.

Meme vini moutre kay la. Gade, tifi a pap pran kantan andan bout kay mwen nan. Li pap pran kantan andan bout kay mwen nan. Ni ou ni ti bagay ou a banm kay mwen. Ah! Ki kote ou pral avèl? Magi m di ou pa antre wi. Ok, si m kite w la, èske w pap ka fè tout sa w gen bezwen pou kont ou? Ou vin la ou jwenn mwen mouri. Eske w konn mwen mouri? Ou pa avèk nèg ou? Ou pa avèk ti sanzave w, ti sanben w, ti bab travay ou a? Hein? Ah non men vini, granmoun sa renmen pale anpil twòp. La a se douch lan, la e chanm kote pou dòmi. Wap moutre l kote kòb mwen yo pou l ka se kay la. Ah granmoun oh! Wap moutre li. Kounye a map mare a kòb mwen ben fon. Mennen vòlò sou mwen nan kay la, Magi dèyè touye mwen.
Sa e chanm ou? Sa e chanm granmoun nan?
Mari dèyè touye mwen. Marise touye mwen. Wap taye chanm granmoun nan, nenpòt sal bezwen wap pranl pou li, wap degaje pou fè manje ou alè, ou konprann Medjina? Epi tou, tout sal Kiyès ki mandon, pral fè ou konnen manje pou granmoun mwen nan son Magi? pès li ye. Kounye a ou bal pwason poul met nan manje a tou? E touyem dèyè touyem men manman Marie ap sove pitit. Manman Mari toujou rete pitit li nan batay, l ap toujou kenbe m nan batay. Ni ou, ni Difou pote ap tout dyab sa yo Bondye ap chase yo. Ah, lè m nan pye sen, e pou granmesi m al nan pye sen an? Ah.
Depi w nan kòmanse banm tèt fèmal la, m gen rezon pa ka vin la vre wi. Depi m vin la son pale anpil. Antouka. Tou ale avèk timoun ou.
Antoulèka mwen male. Depi m vin la ou toujou ap fè m fè kòlè. Antoulèka Medjina pran byen swe granmoun nan ou konnen granmoun yo pale anpil pa okipe l tande m ale mwen menm. Ti pitit si w vle tou al avèk Magrit men nou isi a wi moun pap touye m non m ap mouri mò Bondye. Maggie a mouche la avanw manman lougarou manman diab pap touye mi fia kote ou pral avali'l sa ki kote nan ki kay nan kay papa terre hee manman Marie sove mwen lougarou sou mwen wi bon e bay ret kanpe devan pot la tonkoy m diw al jwenn Maggie ou ret kanpe. Men lap griyen dan yo wi. Mouse a sanble yon mò. Fanmi l sanble yon mò. Magi ranmase mò. O Bondye. Pa kite Magi mouri non. Magi san lè tounen yon mò oubyen l fè yon ti mò. Tifi ou fenk kanpe ou rete w ap gade m w ap griyen dan w la. Sa w wè m genyen? Ou wè m sanble avèk kòman ti nonm ti vre ki konn ap fè grimas nan tele a? Ou wè m sanble avè li?
Ebyen manmi ou pa bezwen anyen. Ah!
E pa l konn pale. Li pale tankou yon mò.
Mesi pou èd ou di m manmi. Men e pa tout sa l di dan l deyò ou ta di se taniz. Ah!
Manmi si w bezwen bagay di m m ka fè l pou ou non kale.
Al pran ti dlo pou mandan non.
Menu manmi.
Ki gode? Mwen m pa bwè nan gode sa non. Anbyen manmi m fèk vini ki jan m ap fè konnen ki gode k pou ou? A a, e pa madanm nan t ap mande w konbyen pou pran kòb mwen l bat nou twò dlo m bwè, l bat nou twò gode yo. E touye yo mennen w touye misye a, yo pa vin mou twò gode dlo m bwè. Pale konsa granmoun, lè w te jèn ki jan w te ye? MDHN ki jan m te ye? M pa te pè w non. M pa t gen yon ti magre tankou w non. Aa! Tout sa w di tifi a griyen dan l. Tout sa w di li griyen dan l. Ou ta di ti soufri Sentaniz. Aa! Yon timoun manman fè w. Ou ta di timoun de papa fè w wi. Anben manmi di m kote gode a ye m al pran dlo a pou w. Wa jwenn gode mwen nan kizin nan yon gode k gen yon ti flè ble.
Ou konn koulè a byen manmi. Ah ah!
Ki kote sa soti? Epa yap ranse avè mwen an de vye bout kay mwen e dife a. Wap mande m si m konn koule. Bon mwen donw jòn, m pa konn koule. Ah ah! Kounya la ou pral mandem ki koulè ou ye tou, ou son koulè kaka chabon, sa di moun ki pa janm benyen. A sa ou sanble, avèk cheve ou ta di te wouj la, se gwen moun ki sot woule, kòman bagay yo pase nan tèt yo a, bay mwen magi pase
a.
Kote ou pran dlo sa?
Dèyè tèt kabann nan. Dèyè tèt kabann nan. Pa pral dèyè tèt kabann nan. Ay ou pa di m ki bò m te pral pou ou non. E mwen k pou dou tout kote. Magi mouton kote bous mwen ye. Kote pwazon ye pou touye m li pa mouton. Ou pa di m si w te di m kote dlo a te m t ap gentan pote l pou ou. Ou pa bat mwen. Devan tèt kabann nan wap wè gon ti gazon blan e ladan y m pran dlo m bwè. Ah ah. Ay Thaï nan. Mwen renmen li manmi. Ah ah. E bon de sa ou pote ban mwen. Ou te touye mwen. Sa ka rive moun gen bagay ki rele dan nan bouch yo li pa bon. Mwen pa pou. Mwen t remet on chita di w m pa gen dan nan dyòl mwen tifi. Eske se mwen se, dim depi kilè m te zanmi w pou m di w m pa gen dan nan dyòl mwen.
Anben w pou di m manmi sa m konnen. Son dlo w ap pot pou mwen se pou te met magi nan dlo a, se pou te mete bòy nan dlo a avèk yon ti fèy, e sa pou te met nan dlo a, mwen k pou di w dlo w ap pote ban mwen fò met yon ti glas. Li pa enposib non manmi, li pa enposib. Epa l santi pou l bat mwen l ap fè figi l byen di devan m la.

Telman renmen pale. E poum pale wi. Te redi m redi fè moto bout kay la wi. Difi vin al pran ti moso dlo a ban mwen avèk gwo bout dlo a sou an. Ah ah. Wè si pa tap pale anpil sa pa tap rive la.
Kot dlo a Difi? Men fò tann mwen manmi. Ah ah.
M pa di ma gen touyel dèyè touyè mwen. Epa li pa gin dèyè touyem li paka kase koum nèg li a pa kase koum li pote yon lòt bagay banm wè dlo a ou te lave godè a epa map gad yon ti pay anba dlo a ou paka pote dlo pou mwen pou se ti pay ay pwason magi bò pou mwen an ou te dim lave godè a pou ou kòman pou pa lavel la tifi kote ou sòti dim ki kote ou sòti
Poukisa m oblije di tout sa m di?
Ban yon pòdò pou touye mwen. Ou ta di ti moun ki vin travay a moun anba lanmè k ap fon dan pou yo voye l tounen. A a! Magi men non la pou rann mwen ka viv oubyen pou touye m? Manmi men dlo a.
A a! Men ti fi, lè w wè mouton yo ap bay moun dlo, yo ap sèvi moun, fò gen kabare. Woy manmi!
Ou pa mete kabare ou pote y ban mwen konsa. Lè konsa w tap gentan bwè dlo a wi. Men bon ti dlo wap fèm plede pale, plede pale ah ah Al chache yon kabare pou banm dlo a.
Bondye tande mwen pat swaf vre. Ou wè si w te swaf ou tap gentan bwè dlo a ou pa tap pale anpil konsa.
Kòlè pou fè pwal lakay ou.